Jodi a m pote yon nouvo videyo pou nou. Ki videyo m pote pou nou? Mwen pote solisyon pou nou pou moun ki gen gwo bouton nan vizaj yo. M pral esplike nou kisa pou nou fè pou nou elimine gwo bouton nan vizaj. M ap pran yon ti poz, m ap tounen toutalè. Mes amours coucou mwen retounen. Jodi a m vin pale nou de gwo bouton nan vizaj. Mwen pote solisyon pou nou. Ou menm avè w gen règ ou gen gwo gwo gwo bouton k ap ba w pwoblèm nan vizaj ou. Ou wont mache nan lari tèlman bouton yo gwo y ap ba w pwoblèm. Ou menm ki gen tach nwa, ou ta renmen retire yo. Ou ta renmen fè vizaj ou bèl bèl bèl bèl bèl. Jodi a mwen pote solisyon mwen. Ki solisyon mwen pote? pou nou avèk sa nou ap gade sou tab la la. Nou wè mwen gen chabon dife. Mwen gen asòsi. Mwen gen yon sitwon. Mwen gen poud bebe. Mwen gen yon ti bokal. Mwen gen yon savon, savon an se Tête Mozòl. Se rezon sa m vin pale nou jodi a de moun ki gen gwo bouton nan vizaj. De moun ki gen gwo bouton nan vizaj. M pral esplike nou kisa pou nou fè pou nou elimine tach nwa nan vizaj nou. Kisa pou nou fè pou nou elimine gwo bouton nan vizaj nou? Ok nou wè sa se poud bebe li ye. Sa se yon ti bokal ki gen poud chabon. Sa se yon grenn sitwon. Sa se savon an ki rele tepmozòl la nou ka wè tepmozòl. Sa se chabon. Chabon dife a kisa m fè a chabon an? Mwen pran chabon an. Sa se chabon. Kisa m fè avèk chabon? Mwen pran chabon an, mwen pile chabon an byen fen. Lòske m fin pile chabon an, m pral moutre nou kòman mwen fè melanj la. Mwen te gentan pile chabon an deja, jis mwen prezante nou chabon an lè nou wè melanj la ok. Sa se poud chabon an, m te gentan pile li. Nou wè, sa se poud la.

Ok men melanj la map fè. Nap pile chabon an byen fen nap pasel nan paswa.

Nou konn bwè yo nou pase nan vizaj nou se menm jan an tou nap pran melanj sa moutre nou sa poud sa se poud chabon an ki melanje avèk poud bebe a nap pranl pou nou pasel nan vizaj la lap fè vizaj la bèl epi answit L ap retire tach nwa ki nan vizaj la. M fin fè melanj lan. Kounye a m pral mete l nan bokal la ankò. Mwen kapab gade byen. Se solisyon m pote jodi a pou moun ki gen tach nwa nan vizaj. Ou menm ki ta renmen vizaj ou bèl, vizaj ou klere, vizaj ou pa gen tach nwa ankò, ou kapab al aplike resèt sa. Ok, mètòd la pa pral pran tout kounya. Paske li te gentan gen poud bebe a ogmante l, li vin twò plen. Ok. Men kòman m prepare poud sa. Mwen prepare l avèk chabon, mwen prepare l avèk poud bebe. M pa t montre nou kote m ape pile chabon an, mwen te gentan pile l oparavan pou videyo a pa t twò long. Mwen pile chabon an, mwen pase l nan paswa, Mwen te mete l nan bokal la, nou wè m vide l nan yon veso. Apre sa, mwen melanje l avèk yon kiyè. Mwen pran poud bebe a, mwen melanje yo ansanm apre sa m remete yo nan bokal la. Ok, sa se premye kòmansman, sa se yon premye resèt. Dezyèm resèt la,

Wap pran grenn sitron an, wap koupe sitron ap pran ji sitron an, wap metel nan dlo a sòsyè. Kounya wap dekale savon w, wap pran savon an wap savonnen vizaj ou avèl. A kisa wap savonnen vizaj ou avèk dlo avèk dlo a sòsyè. Ou pap savonnen vizaj ou avèk dlo non, wap savonnenl avèk dlo a sòsyè. Wap kitel sèch. Ou kapab fè sa 3 fwa. pa jou. Ou kapab fè l maten, ou kapab fè l a midi, ou kapab fè l aswè. Rezon k fè m di nou nou ka, si w pa al travay ou kapab fè l 3 fwa. Si w al travay ou kapab fè l leswa avan w dòmi. Se dlo asòsi a w ap pran, w ap pile asòsi a, w ap pran dlo a. Wap savonnen vizaj ou avèk savon an e wap pran sitwon an tou wap pran ji sitwon an wap metel nan dlo asòsi a lòske ou fin mete ji sitwon an nan dlo asòsi a wap pran dlo asòsi a ba ou a ou pap mete dlo ladanl wap pran savon an wap savonnen vizaj ou wap kite savon an sèch nan vizaj la ansanm avèk dlo asòsi a avèk sitwon an. Ou p ap wè tach nwa nan figi w ankò, ou p ap wè gwo grenn bouton nan vizaj ou ankò. Se rezon sa m te pote ti videyo sa pou. Mwen di mèsi a chak moun ki te ap koute videyo sa e chak moun ki te gentan abòne avèk chanèl la. E ou menm ki potko abòne avèk chanèl la, kisa w ap tann? Abòne pou m kapab toujou fè rechèch pou m pote nouvo videyo pou nou. Epi answit map fè rechèch map pote bon solisyon pou nou. Ou menm ki te gen gwo bouton kap nwi ou nan vizaj, ou menm ki figi w te plen tach nwa, jodi a men solisyon an. Se asòsi, sitwon, savon tep mozòl, se chabon dife, ou pile l, ou fè l fè poud, ou pase l nan paswa, Ou pran poud bebe ou fè melanj lan. Nou konnen lè kòman moun fè fasyal. Menm jan lè w rachte poud ou poudre figi w se konsa w ap pran poud bebe a avèk poud chabon an ou fè fasyal nan vizaj ou. Aprè lè w ap soti nan lari w ap lave vizaj ou byen lave w ap wè vizaj ou parèt byen bèl San tach. Wap wè vizaj ou parèt byen bèl san tach. Se ti video sa m te pote pou ou menm ki gen yon zanmi w ki plen bouton nan vizaj li. Ou ta renmen vizaj li vin bèl, san tach, klè. Esplike l chanèl sa, pataje. videyo yo avèk li pou l kapab pran tout enfòmasyon yo nan bon ti mamit pou l kapab fè l. Ou menm ki poko abòne avèk chanèl la abòne e ou menm ki deja abòne yon gran mèsi a chak moun ki te gentan fè sa. Bizou, orevwa, abyento, m ap pote yon lòt videyo pou nou. Tchao!